Bonjou, bonswa, bonjou, bonswa, bonjou, bonswa, zanmi mwen yo, bonjou, bonswa, kòman nou ye, kòman nou ye, kòman nou ye, bonjou lemond, bonjou Ayiti, e bonjou tout frè nou yo e k ap koute nou, ki gen e pou gade nou e e se frè ou, zanmi ou ki antre lakay ou, ou konnen nou pa ka abandone ou, nou pa ka abandone ou paske ou konnen e nou fenk e entegre paj la. Nou entegre paj la e nou santi nou kontan, nou santi nou rejwi e tout glwa se pou Letènèl dè zame, se pou gran Dye de linivè sa a. E se yon gras, se yon favè e merite. Alò nou kontan pou n salye ou, ou menm ki gen pou gade nou, ou menm ki gen pou tande nou, e se frè ou toujou, zanmi ou nan Senyè a, frè Richardson. Alò e nou kontan pou n salye tout zanmi nou yo nèt an jeneral, zanmi nou yo ki sou Facebook, zanmi nou yo ki sou Instagram la e sou WhatsApp Messenger nou salye nou, nou salye nou, nou salye yo. Alò nou kontan pou nou salye tout, tout, tout, tout, tout manm de legliz de Dye Piscine de Bethesda e se papa nou e manman nou e nou salye Pastè Brinel, Pastè Jacques nou salye yo e ke Bondye beni nou, ke Bondye akonpanye nou se frè nou, zanmi nou e pitit nou nan Senyè a. Alò Pastè Paulin nou salyew di kote de Canada. E nou salye tout ekip Manm Gagner Dam, tout ekip Groupe de la Liberation nou kontan poun salyew. Nou kontan poun salyew anrejiste nou salyew. Ke Bondye beni nou, ke Bondye akonpanye nou, ke Bondye fè wout la avèk nou. E se vre konnya nou vrèman nou on ti jan abandone yonn lòt men nap diw rete fèm, rete solid, kenbe. pa lage. E se vre plan edmi an li ta dwe e divize nou, separe nou pou ke nou pa fè on sèl, e pou nou pa chita pou n adore gran Dye tou pwisan nou an, enben nou konnen o non de Jezi anyen pa pase. Paske tè a se pou Bondye, syèl la se pou Bondye. Bondye ki konn pou ki, pou ki bi, pou ki koz E sa rive. E tout sa k rive, nou kapab di, Ke la volonte de Dye swa fèt. Ke la volonte de Dye swa fèt, paske Bondye a li gran, li mèvèye. Alò, frè m yo, frè m ak sè m yo, se yon kè kontan, se yon jwa ki fè nou pati, nou parèt la jodi a pou nou fè yon ti pale avèk ou. E presizeman ou menm ki dekouraje, ki santi ou fatige, ki santi ke ou pa gen anyen ankò, E map vin mwen vle diw ke mwen vin diw ke pran kouraj tande pran kouraj e fè Bondye konfyans ou menm ki fè Bondye konfyans kontinye fè Bondye konfyans ou menm ki poko gen Jezi mwen diw ke pran Jezi zanmim pran Jezi frè mwen pran Jezi sè mwen paske Jezi Kris est a la porte ou pral dim konnya ki kote li ye ki kotel pa ye enben map diw ke Jezi Kris an 2 Pyè 3 vèsè 9 li di ke Jezi Kris se pasyans Se pasyans lap pran pou ou, lap itilize pou ou e ki fè ke l poko vini. Petèt si l poko vini, ou menm ki kap fè e sa k pa sa, ou menm kap mennen movèz vi a, se yon chans. Jèn fi, jèn gason, reveye w. Mesye, madam, vyeya, reveye w. Il est du temps Il est du temps E pou kite plezi E pou kite banbòch Jèn gason E kantite plezi ou pran Kantite sa ou fè deja Ou wè l nesesè pou w ta bay Bondye lavi w Mesye Pou laj ou Ou ta dwe bay vagabon yon yon trankilite Enben nou vin di w Mete sa de kote pou w pran Jezi, frè w, zanmi w Durand Richardson. Alò nou kontan e lòske nou entegre nan YouTube la la, e nou pa konnen, tout glwa se pou Bondye, Bondye konnen, Bondye konn pouki bi, pouki koz, paske nòmalman e nou te konn fè sou lòt rezo yo, e nou gade nou wè nou konsa e nou avanse sou youtube la enben tout glwa se pou Bondye ou pa kontan ou pa kontan wè frè ou enben nou pa konnen pou konbyen jou la pou konbyen tan nou la men sèke nou konnen Bondye li gran li mèvèye enben nou te gon bòn nouvèl pou ou wi ou menm ki dekouraje avèk viris kowona ou menm ki fatige ou menm ki dezole ou menm ki atriste e ki twouve ou patou Ayè, lè n pran le ka Itali, Etazini, oo, dlo nan zye. Anpil dlo nan zye. Lachin, anpil dlo nan zye. Enben m vin di w, mwen gen yon bòn nouvèl pou ou. E apre nouvèl sa a, Ou dwe chache konnen ke ou menm kap viv san Kris, pou chache pran Kris nan lavi ou. Tande nouvèl sa a, se ou menm ki gon soufwans, ki pa konn ki moun pou rele, ou menm kap soufwi, ou pa konn ki kote pou pran, ou menm ki gon dlo nan zye, Ou pa konn kòman w ta seche dlo nan zye sa a. Ou menm ki an danje avèk viris kowona. Wi se li pou n di se li k ap fè la yn sou nan mond lan e se li k ap domine mond lan se li pou n di. Ou menm viris kowona vle fè mouri anvan lè ou. Vle tiye tèt ou mwen vin diw konsa nouvèl sa mwen vin diw ke li pa ni nan rantre anndan kay solisyon an pa ni nan antre anndan kay ni fè ti prevansyon. ni fè okenn okenn lòt bagay. Yo bon wi, men vrè solisyon an li pa lòt ke Jezi pou mete lakay ou. Jezi pou w genyen frè mwen. Jezi pou w genyen zanmi mwen. Paske se li kap mete w deyò. Si prevansyon te konn mete moun deyò, alelouya, Donald Trump pa tap mande èd de lapriyè. E pwezidan Itali a, kòman pwezidan rele menm, mwen bliye non li, pwezidan, ee, pwemye minis Italyen an pa tap di yo pèdi kontwòl. Men yo renmèt bagay la nan men Letènèl dè zame. Alelouya glwa a Dye. Alò mwen vin di ou ke solisyon sa a se li menm pou genyen. Se li menm pou pwan. Se li k ka ban ou. Li k mach ou. Li k anndan kay la. Li k deyò a. Li k madanm lan tout. Jezi de Nazarèt. A ou pral di m peche e m peche m peche m peche e kòman m ap fè pran Jezi. Wi ou kapab. Rekonèt tò w. Sa ou ke ou fè a. Konnen ke ou pa bon devan Bondye. Mande Bondye padon. L ap padone w. Se nouvèl sa nou gen pou ou. Ou konn kòman pou al kote l? Se pa lapriyè. Pa des supplications d'action de grâce. Nou te, ban m li yon vèsè pou ou. Ban m chache yon vèsè pou m li pou ou. Tande? Nan Filipyen. Ok. Filipyen. Filipyen 4. Le vèsè 6, tande sa l di. Li di, Ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alelouya! Pa enkyete w. Fè Bondye konnen bezwen w yo. Ou la? Li di, pa dè priyè e dè siplikasyon avèk dè zaksyon de gras. Ou la? Inik mwayen ki kapab mete w deyò. Li pa ni ti sitwon. Li pa ti lalwa. Li pa fèmen anndan kay. Tande! Li pa, li pa chita, pa kanpe devan, pa kanpe devan misye, pa kanpe devan, padon, pa kanpe devan frè entèl pou pa pran maladi. Pa kanpe devan sè entèl pou pa pran maladi. Evite chita, evite, evite chita plis ke dis moun. Sa sa vle di? Eeh! Eeyy! Tèt chaje. Tèt chaje. Hein? Solisyon an pa lòt jèn gason, jèn fi, ou menm ki bliye Bondye, k abandone Bondye, ki pa konnen si se Bondye k mete w, ki ba w egzistans, ki fè w ap viv la jodi a. Mwen vle di w, solisyon an pa lòt kote sinon ke Jezi. Fè yon vòl de fas. Remèt Bondye lavi w. Ou menm jèn gason ki gen pou gade, pou gade nou, pou tande sa k ap pwal, sa ke n ap di w la, Petèt lè w fin gade e pa egzanp lè w fin gade e feyton an paske piske nou konnen son chèn se se youtube la son son son son rezo kote ke anpil moun branche gade sinema gade yon pakèt bagay men nou vle di w ke lè ke ou fin gade feyton w lan pran w ti tan pran w ti tan tande Al gade paj la. Epi, pou di ke, pou di ke, mwen te fè twòp, mwen santi m fatige, mwen santi m bouke, mwen remèt Bondye lavi m atò, paske nòmalman, si m ap viv toujou, se gras Bondye. Si kowonaviris poko mete men sou mwen, si kowonaviris poko tiye mwen, enben se gras Bondye. Mwen di ou sa zanmi mwen, ou menm ki dekouraje, jèn fam, ou menm ki wè lavi a fini pou ou, ou santi tout bagay fini pou ou, ou santi ou dekouraje, ou pa wè sa pou fè, ou pa konn sa pou di, enben, al kote Bondye pa dè priyè, pa dè siplikasyon e aksyon de gras. Di Bondye mèsi. Lòske Bondye fin retire ou, lòske Bondye fin delivre ou, sonje di l mèsi. Di Bondye mèsi. Pa gade ke w ap al di wi e e e se e e e mwen m jan m peche ou ke Bondye ap padone m. Non, Dye se yon Dye de gras li ye. Li di ke venez a mwa vous tous. ki est chaje e ki est fatige e je vous donnerai du repos. Peche w la se li k fè w fatige. Manti w ap bay yo se yo k fè w fatige. Movèz vi w ap mennen yo se yo k fatige w. Grangou a, soufrans lan se yo k fatige w. Imilyasyon yo se yo k fatige w. Men w gen yon kote w prale. Se pa lakay mari a. Se pa lakay madam lan. Se pa lakay manman. Se pa lakay frè, se pa lakay sè. Men il saji de Letènèl dè zame. Zanmi m, frè m, se zanmi w, frè w nan Senyè a, ki la a, petèt Bondye ka mete m sou ou tou. Men ou menm ki anba paj la, m ap mande w tanpri, fè Bondye konfyans. Fè Bondye konfyans, e Bondye li menm, l ap aji pou ou. Tande, Lap aji pou ou. Paske Bondye li konn aji. Oh alelouya ki Bondye sa li konn aji. Lap aji pou ou. Mwen menm gon mwen menm chak jou map sonje e Donald Trump m santi ke heh se premye prezidan m wè ki entelijan konsa. Ame ou mwen di malere ou ye ou pa entelijan tankou Donald Trump. Mwen pa konn si misye repanti. Mwen menm di glwa pou Donald Trump paske premye bagay li te mande se lapriyè. A ou wè ou kap enpoze w? Ou wè ou pa menm anyen wap enpoze w? E ou menm poski pase paske ou kanpe wap fon ti wap fon ou kanpe de wap fon ou kanpe son ti stang e wap ou komsi wap fè moun ri wap fè moun sesi wap fè sa wap enpoze w? Wè? Mwen ankouraje w zanman m. Atis mwen yo! Nou tout satis mwen menm si nap chante pou moun lan satis mwen nou ye m paka abandone nou e gon jou nou pral vini nou gen pou n vini enben mwen ankouraje nou bay jezi rès la paske nou konn jezi nou konn jodi nou pa konn demen sak pou diw demen se vre pa dènye jou a mwen chak jou map di sa. Mèt lavi a konnen bagay sa. Men ni mwen m pa konnen l, ou pa konnen l. E nou tout k ap tann retou Jezi Kris? Jezi Kris kapab vini pa kenpòt bagay, pa kenpòt mwayen. Li kapab vini pa lamò. Hum. E lòske ou vini, Jezi Kris vini ke Jezi Kris, lamò vini pase pou ou menm k ap viv nan peche, k ap fè sa k pa sa. Ebyen, ou pwal kondane, ou pwal nan lanfè paske ou pa t repanti. Zanmi m yo, mwen di nou mèsi e mwen toujou di Bondye mèsi pou amou l, pou gras, pou fidelite l, pou konpasyon l ke li fè m jwenn chans pou m fè ti pale avèk nou. E nou menm ki gen pou tande, m ap mande nou kontinye, kontinye sa k gen konfyans nan Bondye, mete konfyans nan Bondye. Sa k poko gen konfyans nan Bondye, chèche Bondye pandan ke nou vivan. Paske apre lanmò, pa gen repantans. Mwen di chak moun mèsi e konsole nou, pa enkyete nou de kowonaviris e menm si l ta tonbe sou nou, fè Bondye konfyans. Tande, fè konnen bezwen nou yo pa de priyè. Lapriyè, mande Bondye gras, mande l direksyon e li va reponn nou, li va tande nou. Mèsi, ke Bondye beni nou, ke Bondye akonpanye nou.